Hello hello, byenvini yon lòt fwa sou platfòm sa pou yon nouvo epizòd. Epizòd sa yo disponib gras ak konpayi Gaffang Importment SRL nan lide pou akonpanye moun ki vle ak moun ki deja ap rantre plat. Yo espesyalize yo nan zafè jesyon, kreyasyon ak kapasitasyon pou biznis. Yo ofri bon jan solisyon avèk metòd ki pi bon pou ou oubyen pou konpayi w la. pandan yo respekte politik ak filozofi ki yo deja etabli. Jiska mentnan, anpil moun kontinye panse ke fè biznis se fè lajan, ou fè biznis se al fè lajan. Men m pap sispann oryante nou, ni m pap sispann di nou ke fè biznis, objektif la se pa al fè lajan. Anndan fè biznis gen plizyè objektif. Men lè w kite se lajan ki motive w pou al fè biznis, fòk mwen di w ou pèdi oryantasyon oubyen ou pèdi vokasyon w. Eske l pa t ap pi senp pou w t achte yon machin ou ta enprime lajan? Oubyen ret lakay ou bay yon moun envesti pou ou si fè biznis Se jis fè lajan. Banm fè w konprann yon lòt fason. Fè biznis se etabli yon relasyon solisyon pwoblèm. Sa ki vin bay kliyan e vandè. Oubyen nou te ka di l pasyan solisyonè. Poukisa m di l pasyan solisyonè? Se paske biznis fèt depandamman de yon bezwen ki egziste. Tande wi sa m di a, biznis fèt li dwe kreye selon yon bezwen ki egziste ke ou idantifye l E ou pral solisyone l. Pandan w ap solisyone l la, ou pral fè lajan. Men, solisyon an oubyen objektif Première la, li pa dwe se lajan. Gon pakèt biznis ki bay lajan. Men, èske nou tout ka fè menm biznis ou èske tout moun ka fè menm bagay puiske tout moun se fè lajan? Zanmi m, fòk mwen di w byen. e m vle w prete anpil atansyon ak sa m pral di a. Nan kòmansman tout biznis, li pa bay lajan. Si chans pou ou, ou fon biznis nan kòmansman ou o kòmanse ap rantre byen Beni swa Letènèl. Men, nan kòmansman, e se poutèt sa tou, gran savan yo ki te vini avan m yo, ki t ap pale de menm pawòl sa, yo te pale de pwojeksyon. Lè w pral fè biznis, ou ta dwe, ou ta dwe fè sa yo rele pwojeksyon an. Pwojeksyon pou ki sa alò? Pwojeksyon, se pou w kapab genyen kèk bagay pwograme ki gen pou wè ansanm avèk salè anplwaye yo ke w genyen 3 mwa ou a 6 mwa mete l la pou sizanka biznis lan l pa ta ko mache paske yon biznis ki fèk etabli li fèk parèt sou mache a li pral pran tan pou moun konnen l li pral pran tan pou fè marketing avèk piblisite jiskaske pou kapab ateri. w ap bezwen pwograme salè, w ap bezwen pwograme lwaye. Si kote w pral fè biznis lan se lwe w ap lwe l, fòk ou genyen, si se pa mwa w ap peye, de twa mwa a si mwa. Si se pa e pa ane w ap peye, ann di ou ta dwe sere yon ennan dezan la. Men sa k pase, Anpil moun pa fè l paske yo lage responsablite sa sou kont aza. Men, èske w konnen lè se lajan ki motive w pou w mete yon biznis sou pye? Èske w konnen lè se lajan ki motive w pou al fè yon biznis, depi w pa fè lajan w dekouraje? Anpil moun ki fèmen pòt yo byen rapid Se paske se sèlman lajan wi ki te motive yo. Ou konnen lè se relasyon ou kreye ansanm avèk yon pwoblèm epi ou pral solisyone l, ou pral pran sa yo rele pasyans lan. Pasyans pou fè sa w ap fè a byen, pasyans pou moun konnen w, pasyans pou montre diferans ke ou fè avèk lòt moun ki te sou mache a deja. Poukisa on moun ta dwe chwazi w sou moun ki te la deja yo? Eske w vin avèk yon bagay nouvo ou eske solisyon w pote a li gon lòt fòm li pran ke pèsonn pat janm pote l? M pa vle pou m ap pale nan yon lang ke w pa konprann. Se poutèt sa, mwen envite w, ekri m. Ale sou paj mwen an ki se www.sergeline pwen kòm, ekri m pou omwen nou kapab fè konesans. Konsa tou, mwen gen kèk videyo ki disponib sou chanèl YouTube mwen an ki pale de kòman ak poukisa yon moun kapab kòmanse yon biznis. Li fasil e si ou vle èd mwen, mwen a dispozisyon. Paske rèv mwen, objektif mwen, se wè tout moun k ap fè biznis, sitou moun ki gen chans rekonèt mwen ak moun ki gen chans tande m yo, se wè yo ap fè biznis. jan sa dwe fèt la, yon fason k diferant, men, sitou, jan sa dwe fèt la. Pa kite se lajan ki motive w. Kite se solisyon an ki motive w. Paske lè se solisyon an ki motive w, ap toujou gon pwoblèm. Ap toujou gen solisyon. E ou menm, w ap se pòtè solisyon an. M ap tann ou pou yon lòt epizòd. Si w te renmen epizòd sa, tanpri patajel avèk zanmi w, fanmi w, epi pa bliye pou kite yon kòmantè pou w di nou sa w panse de epizòd sa. Konsa tou, si w ta genyen dout ou ta bezwen nou ede w nan kesyon biznis ak devlopman pèsonèl, ekri nou, pa ezite. Non mwen se Sergeline Pierre Edmond, Lisansye nan Administrasyon Master nan Jesyon de Resous Imèn Spesyalis nan Coaching de Devlopman ak Pwogramasyon Newolenguistik A la pwochèn pou yon lòt epizòd.